Hello guys, mwen se Beatrice Douce Di madame Douce nan Bacha 509 Dans le feuilleton de C'est plus fort que moi Bon, objektif pa mwen Se ke mwen vle pou feuilleton an rive lwen Men nap bezwen èd chak moun pou ede nou ateri avèk feyton an. Se sa ke premyèman m te gen pou m te di nou, ede nou travèse wout lan, wout lan ase difisil, men ede nou fè chemen an. Paske men anpil, chay pa lou. Paske tout fanatik nou yo sou Bacha 509 la, nou konn non li a se Atis Jeva, Atis Reyalite a. M ap remèsye tout moun ki te kòmanse swiv depi premye epizòd la avè nou jiskavèk Fin premye epizod la nou pral antre avek dezyem pati an di de tout fanatik nou yo vin sipote nou. Jan nou konnen l deja m se Jevin, ti gason an flèch la, senaris an flèch prod. E map mande nou Mezanmi anvayi Bacha pou mwen please. M son nèg ki avèk Bacha depi lè Bacha fèk ap kòmanse. Mezanmi anvayi Bacha. Sèl sa map mande nou anvan ay bajan. E map di nou bonswa koman nou ye koman nou ye e non pam se Melissa Toussaint kote mwen jwenn nan e anba cha 709 donk e nou ka gadem tou sou ZBN prod donk mwen menm wi mwen antre nan ba cha se paske mte wè te gen yon objektif donk e sa fè mwen te plis motive antre se paske mte wè te gen yon rèv e te gen yon Kòm m ta di sa. Anfèt, m te wè yo te vle travay. Donk, e sa k fè m te antre nan Bacha 709. Ok, ok, tout moun konnen l this is Lex Medjy Rele m Lex Medjy oubyen Alex Nan feyton an e Alex Eben, yon sèl bagay Mwen te retwouve m nan yon sèn ki vrèman annuiyan M bwè kleren lè m vle avèk mwen. Yeah yeah yeah, n konn kiyès li ye deja se nèg Red Black nan zòn nan. Ou konnen, e non pa m se Jameson Jerome e nonm gen nan sinema se Tibra Jan Ganbala ok mwen menm nan feyton an m tèlman alèz e m te renmen wòl lan tou paske nan wòl la yo fèm santi reyalite peyi m se reyalite peyi m se li m t ap degaje nan feyton an. This is Beloved tout moun wèl et tout moun di l lòm ki pi imilye nan seri a. Mezanmi map di nou, m fenk kare imilye, m fenk kare pran bal e m fenk kare pran souflèt. M chonje nan premye seri a, depi yon bagay ki rele Belibengo, anpil souflèt. E map di nou, fenk kare sipòte nou, se sipò nou ki pou anke pou nou travèse plis. Avèk fanatik se pli fò ke mwa yo, nap kapab mete tèt nou ansanm pou nou kapab avanse avèk fan reyalite yo ki toujou ap swiv nou de pre ou de lwen. Map di fanatik m yo merci pou premye sipò nou e nou panse nou fenk ap kare travay Beloved avè nou. Map swete tout fanatik nou yo vin nan dezyèm sezon an. Nou konn wòl pam nan se lari a. Gwo manch mwen nan menm, map fonksyone. Men, yon sèl rezon, tout malèz dwe gen respè devan nèg a zam. Ann swiv moun kap fè nou mal yo. Kote nap swiv malerèz yo. Mwen swete nou bòn chans epi vin sipòte nou toujou Bacha 509 reyalite lap. M patisipe avèk Bacha, se pa pou anyen, se paske m wè se yon nèg ki te plis imilye e m pa renmen lè yap imilye moun sa fè ke m di Bacha m kanpe deyò m se bwa dwat ou rèd nap travay e kounya nou kòmanse nou atenn objektif la menm ke lè nou poko fin atenn nou m konnen se avèk fòs pa nou grenn moun kap sipòte Bacha yo men kanmenm. Rès la nan men nou. E wòl mwen te jwe nan Bacha 709 la ki fè m mwen te jwe l se paske mwen te twouve m nan po a kote ke mwen t ap fè anpil mesaj pase e sa m t ap jwe a tou se yon bagay ki vrèman reyèl kote ke gen de jèn gason ki avèk yon fi l ap ba l tout bagay li ba l syèl latè a kote ke li aprè sa li vin lage l nan ri. Donk se sa m, se mesaj sa a m te vle fè pase. Donk m ap envite nou al sou gwoup lan e m ap rele yon aktè ansanm avè m ki se Belovee kote ke mwen t ap fè l pase mizè e nou fini. Me voici comme un enfant. Ya, se nèg sa m t ap pede fè soufri malgre li te renmen m m pa t janm kwè ladan l. Donk m ap envite nou al sou gwoup lan pou nou al.
Enjoy nou Ba nou like la epi pataje Epi se avèk like la nou pral ba nou avèk pataje a se sa ki pral rann ke nou kapab grandi San nou menm mezanmi nou pap grandi non Mezanmi se nou menm ki pou ba nou like la pataje ansanm avè nou pataje pataje Nou pral fini avèk premye premye seri a pou n atake yon dezyèm pati Rrrrrrr.
Se sak fè m te entegre nan Bacha Mwen se yon kameramann m te vle kòmnse ede moun ok epi mwen renmen game sinema sak fè m. antre nan game sinema pou nou ede Bacha September. Sèlman sa n bezwen nan men nou se jis sipò anyen ankò like pataje this is Lex Mejii. Bon ou konnen deja map di nou yon gran mèsi, mèsi avèk tout moun ki tap sipòte nou yo, se vre men ke m te ka pran site m pap janm ka fin site mwen di chak granmoun mèsi tou paske nan feyton yo ki vrèman Te vreman sipote m gen 2 medam ki tap bay yon medam yo one love pou nou bizou pou nou m renmen nou menm jan nou renmen m nan se konsa m renmen tou pase frèm di m sa frèm bacha di m sa e nan toulè ka map di nou kontinye pataje kòmante pou kapab pou seri an kapab rive pi lwen e nan dezyèm sezon an gade se fann pral fann moun. Nan objektif ke m te antre nan feyton an, se paske m te vle entegre le mond sinema, m te vle fè yon lòt bagay. E nou te kapab, nou kapab, nou ka toujou di bon, madanm sa fin granmoun ebyen kounya l nan sinema. Pa gen laj ke ou vle atenn a rèv ou ou kab atenn li depi ke ou vle. Sèlman ou bezwen gen objektif pou sa. Kijan ke mwen te santi m nan feyton an? M te santi mwen trè byen. Se kòmsi mwen te twouve m nan yon famiy, zanmi, sè, pitit, frè, se konsa ke m te twouve m nan nan c'est plus fort que moi. E m espere ke nan dezyèm sezon an, n ap jwenn Madame Douce ankò pi rèd. M swete ke m la.

Se sa m, se mesaj sa a m te vle fè pase. Donk, m ap envite nou al sou gwoup la,
Black. Yo fout di w aksyon deja.